Respè yow mamzo ou son ayisyen ou son bon ayisyen anbe sou son bon ayisyen mwen renmen sa sou kanpe anfas nèg kap kraze peyi dayiti mwen renmen sa esou kanpe anfas nèg kap di w pou fè manifestasyon pou kont lòt nèg m renmen sa kanpe anfas tout men men bon m di w men pa k pa ken nèg te te mouri jan chak te sèl blan kap di w men sa pou fè men sa pou fè nan peyi dayiti pa fè sa paske nèg sa yo tout gen viza yo tout gen lòt bagay pou yo vwayaje lan lemond antye avèk kòb peyi a yo kraze pitit ou pa k al lekòl manman w pa ka vann nan lari ou pa ka pran lari. Banm diw si w renmen video m yo abòne sou li like li e pataje yo konprann paske li lè li tan pou nou fè yon linyon fè lafòs pou nou renmen peyi dayiti pou nou renmen frè ak sè nou a bon antand salut vale yo ayisyen.
Yeah bonjou bonswa tout ayisyen e map profite di nou e. Kòm m te fè, m fè plis, m fè 2 videyo de e de la mò de prezi, ansyen prezidan e René Gracia Préval. Men gen, gen de ayisyen ki san wont, gen de ayisyen ki pa gen nen nan figi yo, ou konprann, yo kontan pa rapò René Gracia Préval mouri, yo di se René Gracia Pré, se ameriken ki te mete tèt ansanm avèk René Gracia Préval pou ba Aristide koudeta. 2004 konprann antre antre 2003 e 2004 èske ou konprann map di ayisyen sa yo mwen gen sanwont nan figi nou paske si w wè ayiti si w wè si w wè ayiti si w wè ayiti peyi pa nou si w wè ayiti chè ayiti pa nou si w wè ayiti eta l ye la se nèg lavalas sa yo ki fè peyi dayiti eta l ye a konprann banm pran drapo a Si w wè Ayiti eta li a se nèg lavalas yo k fè Ayiti eta li a. Paske ou wè 2004 tout tout e 1991 a 2004 Aristide pat fè anyen nan peyi a. Menm Preval tou. Preval te di w naje pou w sòti. Men Ayisyen map di nou. Epa lè nèg la mouri epa lèl mouri a pou nou ap pran tout pou nap fè fèt pou nap selebre poun di nou kontan kel mouri paske lamò Preval se yon delivrans liye pou peyi dayiti pa fè sa pèp ayisyen m pa renmen sa m pa renmen sa m pa renmen sa m pa renmen lè m pa renmen lè ayisyen ap di bagay sa paske ayisyen ayisyen gon mantalite yo panse mal yo pa janm panse byen. Yo toujou panse mal, toujou pale moun mal. Yo tripotay. Konprann? Yo fèzè, yon lang long. Ayisyen konsa yo ye. Men map gad sou Facebook men e pa de mesaj, pa de mesaj, se pa de vye pawòl de ayisyen, e pa tout majorite de 50 pousan nan popilasyon ayisyen, de 30 pousan tou, yap pale mal de la mò de prezidan, de ansyen prezidan. Konprann malgre malgre l te fè mal li te fè byen man si yon lamò son moun ki mouri menm kote gon bèt ki mouri ou sipoze fè omenaj avèk moun sa e pa omenaj mal pou ap di bagay mal de li ou ke w kontan l mouri son delivrans pou peyi dayiti lamò preval non ayisyen. Map di nou ayisyen. Nou li lè li tan pou nou retire mantalite sa nou gen nan tèt nou. Nou gen yon mantalite bèt. Nou gen yon mantalite sovaj. Mantalite sa nou sipoze retire nan tèt nou. Se pa lè la mò nèg la pou nap pale tout bagay mal de li. Nap di se li k fè Aristid ki te pou kite pouvwa a. Se li k sesi de Aristid, se li k sela de Aristid. Ou k te fò ta ba wout de Aristid. Hum? What the fuck about the Aristide? Aristide son krazèt peyi li ye. Konprann? Aristide, Aristide pa fè anyen byen, anyen nan peyi a. Tout sa ou wè, tout dezas ki nan peyi a, Aristide ki fè yo. Si ou wè wap mal viv Ayiti, se Aristide ki fè wap mal viv. Konprann? Avèk ou menm tou ki enbesil, ki sòt. Konprann? Ki tankou nèg ki pa janm al lekòl, ki tankou nèg ki leve nan la jungle. Konprann ki leve lan forè konprann pase depi depi nèg la vale se bon ti bout sak diri yo di kraze brize peyi a sa maes la ou kraze brize peyi a ou pa konn doulè ou pa konn doulè fanmi ou ou pa konn doulè pitit ou ki pral lekòl èske ou konprann sa map di w la plipa lan pèp ayisyen tonman an frans ou konprann. Ou konprann nou pou pil ayisyen kap pale lèd de la mort de prezidan menn ayisyen menn li pa bon li pa bon menn mwen gen mantalite moun nan tèt nou mwen gen kolasyon e kè moun nan nan nan nou sipoze gen kè moun nou pa sipoze gen kè moun ki leve nan forè ou konprann.

Pou konstriksyon yon nouvo Ayiti, yon demen miyò, yo plis kwè nan pale moun mal menn. Popilasyn ayisyen konsa majorite konsa yo ye menn. Konprann? Map di pèp ayisyen li lè li tan pou n retire mantalite sa nan tèt nou. Nap okipe nèg, nèg lavalasyen kap vin fè nou sòt, nèg Moris Janchal kap fè nou pi sòt tankou pen epèsi, nèg Andre Michel kap fè nou vin sòt, nèg Maris Nasis. Jude Celestin, lòt kap fè nou vin sòt, konprann, malgre nou gen, nou se inivèsitè, nou se sesi, nou se selòt, bon, nou pa anyen, nou pa yon mèrd nan peyi a. Kraze nap kraze peyi Dayiti. Konprann, li lè li tan pou nou sispann avèk radòt sa. Bann chen. Konprann, konprann sa m di w la. M konnen nap fache, m konnen nap di radòt, se sa e bagay pa nou nap di radòt men. Map di nou, nou manyen, manyen, manyen, nou, nou sipoze manyen gen kè moun. Li lè li tan pou nou sispann pale moun mal. Lè li tan, konprann, pou n sispann a radòt kraze peyi Dayiti sa a pou n di se Lavalas ki sesi, Lavalas ki bon nan peyi a. Lavalas pa fè anyen k bon nan peyi a. Tout sa Lavalas fè kreye krak e detwi l detwi peyi Dayiti twòp. Li lè li tan, li rive yon moman kounye a pou n konstwi peyi Dayiti. Pou n konstwi, pou nou met tèt ansanm, pou n viv fraksè, pou n aprann manje len ak lòt, pou n konstwi peyi Dayiti. Se pa, li pa lè pou n ap detwi peyi Dayiti. Nou gon on ex president mouri pou nap pale mal pou nap di sesi nou kontan kel mouri paske son delivrans pou peyi dayiti map di pèp ayisyen ankò map di w map di w menm ou menm nèg sòt kap okipe nèg lavalas sa yo kap okipe nèg moris janchal kap okipe nèg yo banm tande pou mèt andre michel kap okipe lòt lòt nèt kap di nou fè bagay peyi a pa okipe nèg sòt sa yo paske nèg sa yo gen viza. Yo gen visa pou tout peyi pa kob peyi a yo krazel ou konprann ou menm yo ap fè w sòt yap fè w enbesil ou pa menm ka manje yon spageti menm m pa bezwen di w pou yon bon aleken ou konprann yap fè w sòt fè w kraze peyi yap di sesi yap di sela pou w fè ou konprann a bon entensyon sali ok frè Thomas. M salye w frè on prann respè polis nasyonal la respè pou tout nèg ki renmen video m yo tou m di respè a tout nèg ki kanpe anfas anfas vye nèg sa yo anfas vye politichyen sa kap kraze peyi dayiti on prann respè pou m pa m pa voye se pou fake ou wè si w se yon bon nèg si w renmen peyi dayiti on prann abòne sou kanal la like paj la on prann pataje video m yo e si w se yon fake tou. Konprann, e gade wap gade video yo paka fè yon mèd ou pa pral di yon mèd, ou ka di sa w vle anba video a men anyen w paka fè. Konprann, fake. Yon pakèt ayisyen fake menn, konprann, bann kraze peyi, bann machann peyi. Konprann, wap gade fòt a ba ou de Aristide. Fuck you Hope Aristide.